Mwen salye w bonswa ou byen bonjou sa pral depan nan lè ke ou pral koute video a donk nou te kòmanse avè w nan jou k pase yo nou te rete nan wout kote nou tap eksplike w enpe de la bib E nou retounen nan lè sa a ankò pou nou rebaze sou menm dosye a. E jistavan mwen kòmanse, mwen vle priye avè w nan non presi Sovè Jezi ki gen tout pouvwa. Gran Dye de linivè, Dye trè wo, mwen egzalte w, mwen glorifye non w. E mwen di w mèsi Seyè nan lè sa pou chak moun ke ou pral bay pòtinite ki pral gade video sa e ki pral koute l. Mwen mande ke ou kapab fè e pawòl sa yo enklike nan memwa yo Seyè e yo kapab aprann e pou yo anseye lòt. Seyè mwen priye w nan non presi Sovè Jezi ki viv e kap renye de mentena e ajamè. Amèn. Donk kòm mwen deja di w mwen se frè ou Jilvè Lorestil, donk reprezantan Fòmasyon pou lè Kretyen san limit e pòt pawòl de Jezi Kris sou latè. Donk nou t ap pale w nan jou pase yo de de labib e kisa labib ye, Kòman Labib aranje? Nou te di w ke Labib gen 66 liv, e l divize an 2 pati, Ansyen Testaman e Nouvo Testaman. Donk, nou vini pou nou pale w enpe de Nouvo Testaman jodi an. Donk, nou di w an gwo, Nouvo Testaman, Nouvo Testaman, ke Nouvo Testaman, li divize. An senk pati. Ansyen Testaman an, nou di w li divize an senk pati. Donk, premyeman, li gen senk pati liv Penntatèk yo, ki se Liv de Lalwa. Li gen ladan l 187 chapit. E ankò, li gen dezyèmman douz liv istorik ki gen 249 chapit. E li gen ankò senk liv pwetik ki gen ladan l 243 chapit, e ankò li gen senk liv pwofèt majè yo ki gen 183 chapit, e li gen douz liv pwofèt minè ki gen 67 chapit. Donk, se konsa nou fè yon rezime pou ou nan. Ansyen Testaman an. Donk, si nou ta vle pale ou de liv istorik yo, nou ta vle site yo pou ou, e nou kapab di ou lè liv istorik son, se son e Jozye, Jij, Rit, 1 Samyèl, e 2 Samyèl, 1 Wa, 2 Wa.

Sòm, Pwovèb, Eklezyas, Kantik dè kantik, donk li gen ladan yo 243 chapit. E si nou ta atake pou lè grand pwofèt, nou kapab di w Ezayi, Jeremi, Lamatansyon, de Jeremi, Ezekyèl, Danyèl. Donk li gen 183, li gen 183 chapit. E si nou ta va rive nan liv.

Chapit. Donk, nou kapab di kèk bagay pou ou nan liv Pentatek yo tou, si nou ta poze, si nou ta rankontre avèk yon kesyon ki di, Ke sinifi le mo Egzòd? Nou kapab di, Egzòd sinifi sòti, delivrans. Ou di mwens, si yo ta retounen poze yon lòt kesyon ankò, yo di, Ke sinifi Detewonòm? Nou kapab di, Detewonòm sinifi dezyèm liv

Donk si pa ki son t ekri les livres de la loi donk kiyès ki ekri liv lalwa yo si yo ta mande nou ki moun ki ekri liv lalwa yo e les livres de la loi on te te ekri pa moise liv lalwa yo yo ekri pa moise E ankò, nou gen liv istorik yo, yo di pwobableman yo ekri pa Samyèl oubyen dot eskrib, kèk lòt moun ankò ki te konn ekri. Men, sèlman yo nou kapab site Samyèl. Samyèl fè pati moun ki ekri nan liv istorik yo. E lotè liv Neyemi an, nou kapab di se Neyemi ki otè l tou. E nou kapab di liv Estè a, otè l, moun ki ekri l, li enkoni. Donk, yo pa bay kiyès ki te ekri liv Otè a. Epi, lè n ap gade liv Pwovèb, Eklezyas, Kantik dè kantik, nou di liv sa yo, yo ekri pa Salomon, le fis de David. Donk, pou n kontinye, nou di, e la matansyon de Jeremi. a été ekri pa Jeremi, donk sè Jeremi ki a ekri e le liv Lamentasyon. Donk si pa egzanp nou ta kapab klase e klasman de liv biblik eyan menm nonb de chapit, si nou ta kapab klase e liv yo e ki nan bib la nan menm chapit sa gen tout tout sa ki gen menm chapit yo ansanm nou tap pran Abdias, Philemon, Dejean, Dejean, Jude, epi, e, Dejean, ekskizemwa, nou ta kapab di Abdias, Philemon, nou te kapab di Abdias, Philemon, e, Dejean, Jid, liv sa yo, yo gen yon sèl chapit. E si nou t ap pran Aje, Aje gen de chapit. E si nou t ap pran Jowèl, nou t ap pran Nawoum, Abakik, Sofoni, de Tesalonisyen, Tit, de Pyè, yo kapab gen twa chapit. E lè nou pran Rit, nou pran de Timote, Jonas, Malachi, Filemon, Kolosyen, yo gen kat chapit. E lè nou pran, e lè nou pran, e Lamentasyon, 1 Tesalonisyen, Jak, 1 Pyè, 1 Jan, yo gen senk chapit, lè nou pran Galat, Efezyen, 1 Timote, yo gen sis chapit, lè nou pran Miche, li gen sèt chapit, nou pran. Kantik dè kantik, li gen 8 chapit, e lè nou pran Amòs, li gen 9 chapit, lè nou pran Edras, Estè, li gen 10 chapit, lè nou pran Eklezyas, Danyèl, yo gen 12 chapit, nou pran Neyemi, e 2 Korentyen, Ebre, yo gen 3 chapit, e lè nou pran Oze, Zakari, yo gen kat chapit, Mak, Women, 1 Korentyen, yo gen sèz chapit, lè nou pran Jij, e, avèk Jan, yo gen venteyen chapit, lè nou pran 1 Wa, Apokalips, yo gen vennde chapit, lè nou pran Jozye, de Samyèl.

Epi, de Kwonik li gen 36 chapit, Egzòd gen 40 chapit, Jòb gen 42 chapit, le liv le pli zansyen de la Bib, e nou pran Ezekyèl li gen 48 chapit, lè nou pran Jenèz li gen 50 chapit, Jeremi gen 52 chapit, Ezayi gen 66 chapit e Sòm gen 150 chapit. Donk, se konsa nou kapab klase liv yo nan yon sans epi nou kapab bay konbyen chapit yo mezire, konbyen chapit yo genyen. Tout sa ki gen menm kantite chapit yo, nou klase yo ansanm e se konsa sa mache. Donk, nou pral kanpe avèk E ti kout e ansèyman sa la. Nou gen yon lòt ansèyman ki pi apwofondè. Nou ta vle fè yon ansèyman ki plis apwofondè pou lè lidè grand, lè grand lidè. Donk li gen anpil grand lidè tou k ap koute nou, k ap gade nou. Nou vle fè yon ansèyman a, a, a, a pli grand fondè pou yo. E nan jou k ap vini yo la, nou pral antre nan yon. pi gwo ansèyman pwofon pou yo nou di ke Bondye beniw Bondye gadew li pran swenw e li pase avèw nou diw pataje video a avèk tout kontak ou e epi pa bliye di yo abòne chanèl la pa mwayen chanèl sa yap konnen anpil bagay de la bib ke Bondye beniw se frè ou Jilvè Loisil ki te avèw dakò bay bay.